Mezanmi sa pral gade la lakou verite 509 ankò wi. Men di ri. Mastè koze lari a.
Mastè koze lari a. Men di ri.
Gade nou ti vi.
Gade nou ti vi. Men di ri. Flash info Haiti.
Flash info Haiti. Mesye sa nap gade a la mesye se inik bagay nou pata ka kwè sa paske se inik kote yo te imilye yo te di ki pata ka fè manje ankò men aprè video sa Eske Ayiti pa pa pral nan kouri? Eske mèt jaden sa menm ebyen pa pral nan kouri? Paske jan nap gade a la diri sa deja bon, pèp ayisyen nou mèt leve kanpe lakay nou se pou nou se nou pou goumen pou li, ebyen an nou leve kanpe se manje se manje peyi a manke ebyen an nou met manje nan bòl pèp la. Mezanmi jan nap gade a la son diri ki deja mi, son diri aprè de twa semèn la ankò mi ko san pitye. Diri Diri ami.
Diri a pral koupe.
Alò e travay sa nap gade la zanmi entènot e son travay e ki mande anpil pasyans e son travay tou e ki mande anpil anpil anpil anpil alò ou menm ki pral gade video sa pa neglije e patajel pou nou kapab fè plis moun wèl e si ou ta fèk tonbe sou platfòm sila yo pa neglije abòne avèk nou Ou pap rate okenn enfòmasyon ki gen pou tonbe sou li. JP nèg dwòn nan! Men diri!
Etoile TV!
Men diri!
Modern Info!
Men diri! Flash TV!
Men diri! Mastè Koze Lari a! Men diri! Rico San Pitye!
Men diri! Mezanmi gen koze, gen koze! Rodneymill Chéri, gen bagay la wi! Gen bagay, gen bagay! Gen bagay! Alò, e nou deja la, nou pral fon ti pale avèk pwoprietè a kote li pral vin ba nou plis detay. E se li menm donk ki mete diri sa kanpe. E pou a mache diri a!

e wap k viv li e ou ka fè lòt moun viv li tou e sa wap gade la se meyè diri ki sou mache a ki pi dou nan bouch la se li rele alagwa a alagwa alagwa wi diri ti grenn sa moun yo bon diri a ou dim la wi bon bagay wouch mesye mesye. Sa nap gade la eske son reyalite eske nou pa nan dòmi alò moun ki pral gade video sa yo gen kesyon sa pou yo poze eske se pa nan dòmi nou ye sa nap moutre la eske son reyalite pale avèk moun yo. Peyi a pa gen rapò pou wè ak mizè ak povrete e paske nou gen de sangwen de sankoutcha de nèg ki pa imen ki ap fè peyi ki fè w wè ayisyen nan mizè ou konprann sa w wè la ou pa bezwen twòp pwodwi chimik pou w fè l ou konprann sa m di w la. Sa vle di ke si leta te vle bay ankadreman avèk pwodiksyon nasyonal la, nou pa tap bezwen ap manje ti sak diri, ap depanse 400 milyon dola pa ane pou achite 70 mil tòn sak diri nan man Lèzetazini, nan man Taywann, nan man lòt peyi. Sa vle di ke si leta nou te gen moun ki tap panse 400 milyon dola sa nou tap envesti nan pi grand plèn peyi a ki se Latibonit, Epi dezyèm plèn nan kote w ye a. Nou t ap pran twazyèm plèn nan de Torbeck, nan depatman Sid. Ou t ap mete machin agrikòl, machin masonnej, agwoendistriyèl, angrè, bank agrikòl, epi pou transfòme diri a. Non sèlman nou t ap vann diri twa fwa lavalè a 400 milyon n ap depanse pou n achte diri blan an, epi nou t ap jwenn manje pou nou manje, e se bon manje òganik. E Ayiti tèlman enpòtan, menm sab lanmè a bon pou fon manje. Oh! Sa vle di ke. E, son, kanmenm son bòn nouvèl. Pa gen moun ki te konn ba, ba, bagay, bagay konsa non.
Egzakteman. Gen, gen kote pou w ale, a, ala kon plan kann, fou yon tou nan sab, nan sab la, mete l pou wè epi lè w, lè w, lè w tounen nan gran pwa tan, se kann ou vin manje wi. Èske yon peyi konsa gen rapò pou wè avèk mizè ak povrete? Non, non, ditou, ditou. Ebyen se moun nou pa gen wi frè m. Se moun nou pa gen, gadon diri. Mwen k fè diri sa a, se yon diri mwen ye. Ou menm ki fè l?

2 mwa 2 semèn wi. Di sa yo e map gade la wi sot di ki deja tou bon wi oohh. 3 mwa 2 semèn. Lèzòm mechan. Lèzòm mechan.
Kòman w santi w jodia lè wap gade travay sa lè wap gade diri sa ki gentan kanpe kif la. Pòp pòp kòman popilasyon ap kwè nan travay sa kòman popilasyon ap kwè nan diri sa.
E ou menm, ou menm ki plante l la, w ap santi e kè w kontan de jou an jou paske sa w espere a w ap avanse de l vèy chak jou. E se se plante epi yon jou bon rekòlte. Bon, nan faz li ye la, nan 3 nan 3 semèn ankò se faz rekòlte, m panse ke avèk yon kontantman e yon kè ouvè tou, m ap gade l. Ooh men lanwè diri a bèl anpil Kòm kòman sa rive sou ou Kòman sa rive sou ou paske nou wè diri a bèl anpil Èske se se toujou menm kanal KPK a ebyen ki rann diri sa posib jodi a? Kman gwo mari ba ou kòmanse wa la met al plake la bè de masanni danye bout peyi a. Ou kòmanse depi depi?
Kòmanse depi wanament. Wanament. Wi. Al plake la bè de masani danye bout peyi a ki se Dènye bout Grenad peyi a. wi danye bout peyi a e e ki lanmè a separe antre sendomeng ak ayiti sa vle di ke lè w pran tout kote yap fè diri se kanal wanament lan sèlman Sèlman se dlo oh kanal la oh ki rann oh tout ki diri sa rann yo tout posib diri sa jodi a. apresa tè sa yo patap ka fè diri se Oh! tè ki pi pwe lè ti lapli tonbe tè ki fon nan sous yo ki te konn fè ti diri malerezman yo konn plante yo konn pèdi men depi lè kanal la fèt se retire sa ka piyay oubyen rekoupe met yon lòt ankò retire Gen moun ki pap kwè bagay sa. Oh nan bon reyalite a nou ye la Jidelin. Bon egzakteman bon lontan kote w te konn wè Ayiti nan te konn fè diri, KPK. E madam Annie nan achte diri ap vann toupatou nan mond lan. Èske ou te konn wè gen bagay sa yo? Sèke, si vin gen bagay sa yo kounye a, e paske nou vin pwodui yon kantite minimòm. Malerezman, nou pa gen èd, san ankadreman, anpil difikilte, men n ap batay kanmenm. Kanmenm, nou plase tèt nou pou sa spesyalman? Egzakteman. Ok, etanke yon sitwayen, yon ti jèn ankò, Pa gen yon mesaj donk ou tap lanse avèk popilasyon an, spesyalman moun kap viv nan onzyèm depatman? Bon, e konsèy mwen, map di tout grenn ayisyen, depi se ayisyen nou ye, pran reskonsabilite nou pou nou viv tankou moun, paske nou pa gen peyi povrete nan men nou vwe, kondisyon yo mete nou ladan lan, Yo fè nou ap viv li, yo fè nou mete nan tèt nou tout sa yo di nou ye a se sa nou ye, men e pa vwe. A vle di se pwan desizyon nou pou nou batay kontre tout sa kap fèt yo, ni ensekirite, ni povwete, ni grangou, ni mizè pou ke nou kapab soti nan sa nou ye a pou nou viv yon lòt vi menm jan avèk dominiken, menm jan avèk ameriken, Menm jan avèk Kanadyen, paske yo pa pi moun pase nou, okontrè n ap viv nan peyi esansyèlman agrikòl. E pa nan bouch nou, tè a pwouve sa. Men, si ke nou pa pran desten nou an men pou nou batay kontre sistèm vye dyab an pèsòn sa yo ki se nèg ki nan Leta sa yo a, ki pa p fè anyen, ki pa p regle anyen, pou nou pran desten nou an men, Jidlen, pita pi tris.
Èske l posib si yon moun ta vle envesti nan diri, donk li kapab jwenn ansanm avè w? Li posib.
E lap bon pou nou. Lè sa nap fè plis travay. Lap bon pou peyi a tou. Nap kreye plis, egzakteman.
Lè sa diri a ap vin fèt plis nan difikilte. Paske mwen menm, gen de pafwa m nan difikilte pou m ba diri an gren, pou m peye moun kap ede m fè manèv teknik yo, e pou m achte de pwodui ensektisid pou m tire ladan l, m konn gen anpil difikilte. Men, E kanmenm, m degaje m, men si ke ou vin gen yon moun ki kapab sipòte ou nan travay la, lè sa li vin soti pi bon pou ou, ou vin pwodui plis, e ou vin fè plis eksplwa tou. Èske ou depanse anpil pou ou kapab fè diri sa rive nan nivo sa la? Wi, ou kapab depanse plis paske minimòm wap depanse 250 a 300 mil goud pa ekta. Humm sa vle di se pa se pa se pa ti ti travay ke ou chwazi rantre menw ladann la. Egzakteman. Ou pa gen yon nimewo telefòn tou? Eske lè ou fin fè rekòt sa a e kòb sa ou depanse a ou kapab retirel? Wi egzakteman, ou kapab retirel epi. Gen yon garanti kanmenm?
Egzakteman, si travay la vini byen pou ou, si lanati pa fè dè dega Dèyè ki koz de. Bay inodasyon. Gen gwo inodasyon, gen lòt bagay. Bon, inodasyon sèlman. Gade, jis avan w bay nimewo telefòn nan, èske nou t ap tande yon bagay, yon epidemi rat ki t ap fè ravaj nan diri yo?
Li pa rive sou ou, sa pa rive sou ou? Monchè, soti,
soti nan, Soti nan novanm 2025 pou rive mas 2026, nou pran pi gwo pèd nou pat janm konnen nan plèn nan ake koze epidemi rat la. Men, Dye fè gras, fen, soti 2. E Avril pou antre nan Me a. Nou trete sa. Li egzakteman pa pa egziste ankò. Te toujou gen sa. E Sendomeng genyen l tou. Men se gen yon moman pou li. E ou tire enpe avèk de pwazon. Epi gade konsa ou rete epi yo evade al lòt kote. Kòman ou ka konprann sa Judelin?
Gen moun ki fè konprann rat ki rantre ki Sendomeng yo se Ayiti yo soti. Sou se gen tou bourik di tou. Bon, monchè, rat yo se yon bagay inexplicable. Se yon bagay ou pa ka imajine. Yo di lè mete manje pou rat sa yo a, yo gaye manje a. Yo, Yo pa yo, bon, manje l. dèfwa lè ou mete manje pou yo, yo, yo manje plant lan plis. Se kòmsi ou pa fè anyen pou yo. A di yo E konsa tou, fache.
egzakteman, konsa tou ou ka rete konsa tou, ou pa wè yo. Se yon, se yon, se yon, se kòmsi se yon katastwòf natirèl pase rat la ye. Ok. Kite nimewo telefòn ou, donk pou chak grenn moun ki pral tande w la. Bon, nimewo telefòn mwen se 35 44 96 84. Plis 509,